Avèk kiyès nou ye la? Avèk Mesye Dieunè Edouard. Mesye Dieunè Edouard, jodi a la ou pase nan Challenge de Badaken, ou vin fè koze, ou vin ban nou love lan. Sa fè nou plezi. E prensip show a, pou nou kòmanse, w ap pase devan kamera, w ap kale jupe ou. Kidonk kamera ap pran tout sa k sou ou nèt, paske ou gen bagay sou ou, ouvè kò w. Ann ale, ouvè kò w, vire kò w. Ok, vire pou yo pran tout bagay sou ou nèt. Ok, bon bagay, bon bagay, bon bagay. Ok, e nèg ki kote w ye? Nèg lazil kap fè koze ok nou bat ou bravo pou nèg lazil bon bagay èske ou ka di nou konbyen kòb ou achte linèt sa ki nan tèt ou an la pa anpil yon ti 150 dola ameriken bon bagay 150 dola ameriken ki mak linèt sa son nixon ok ok ok bon bagay nou wè ke ou gon trè bèl mayo sou ou mayo sa konbyen kòb ou lage ladanl.
80 dola. 80 dola, ok. 80 dola ameriken. Wi. Bon bagay.
Ann vanse.
E nou wè w gen yon trè bèl bout pantalon sou ou. Bout pantalon sa konbe w lage ladan l? 50 dola. 50 dola ameriken. Yes. Gade, nèg Azil ap fè koze. Pataje show a. Pataje, pataje, pataje. E, ou gen bagay nan pye w papa. Ou gen bagay nan pye w. E, ki mak, ki mak tenis sa a? Ti bagay jèn jan. Spò, ok. Fashion wi. Bagay serye wi. Konbe w lage nan tenis sa a? 50 dola. 50 dola ameriken. Nou wè gen yon ti ba nan pye w. Ba, konbe yo lage nan ba a? 10 dola.
10 dola ameriken. Gade koze sou koze.
An n pase nan mont lan. Nou wè gen yon trè bèl mont. Konbe yo lage nan mont lan papa? 150 dola. 150 dola ameriken. Depi jodi a papa cho. Papa cho. Nan mete l papa cho. An n ale. Nou wè gen yon trè bèl mouchwa sou zepòl ou. Mouchwa sa konbe yo lage ladan l? Ti mouchwa, ti bagay nèg. Ye, konbe yo lage ladan l? 7 dola. 7 dola ameriken. Ok! Jodi a la pa Gen yon bag Yeah Gen yon bag Kote Ok bag lan Konbyen la gen nan bag lan 250 250 dola ameriken Lò l ye Yes Bon bagay Ok Ok Ann vanse E Prensip cho a avan nou ba w rezilta paske ou sipoze fè pou pi piti 10000 goud Ok Men nou pral evalye l Avan nou evalye l w ap tounen pase devan kamera pou yo pran djip ou Ok an ale fon ti vire pou yo pranw ankò ok ok kale kòw ouvè kòw ouvè kòw ouvè kòw Live love eske eske papa valide nan show a la jodia? Ya e bon definitivman ou konnen depi e dola al frape anpil ok misye abiye pou 747 dola ohh sa vle di papa gen bagay sou li wi bon bagay nèt papa nou vrèman felisite w paske w valide nan show a sa merite yon bravo ok sa merite yon bravo ok nou konte jèn. Pou jwenn dezyèm pati nan show a ki trè senp, nou pral poze yon ti kesyon ok, trè senp, Live Love wap poze l?
Bon, m konnen kanmenm, ou son jènjan, ou son flannè. Ou konprann sa m di w, depi sou abiman w, depi sou jan w Bon bagay. E ou pral eseye di m, pa egzanp, yon ex ou te gen, mennaj ou te gen, ki pi gwo defo l te gen? Met mikwo a pi pre.

Defo l genyen ou konnen timoun 2000 yo yo pa ka kanpe sou pye yo.
Esplike nou byen sa yo pa ka kanpe sou pye a. Pye yo lejè. Yo lejè ok. Yè yè yè m dakò wi. Bon bagay. Papa nou vrèman kontan ou ban nou love la nan show a sa fè nou plezi e mèsi pou love lan ou te patisipe nan show a ansanm avèk nou sa fè nou plezi. Epi fason l pale tou black. Sa fè nou plezi pou fason ou alèz, ou bouje pou pale ansanm avèk nou. Sa fè nou plezi. Se yon abitye nou ye.
Ya, nou renmen yo.
Ok. Bon bagay. Mèsi pou love lan. Nou apresye sa. Epi nou salye tout moun Lazil. E anpil lanmou pou nou. Yes. Bon bagay.